Ou inyore fè a, kit ou ba l valè, li pap chanje anyen nan sa. Kit ou inyore ke tan sa gen pou fini, kit ou inyore sa k ap fèt la, li pa enpòtan, se pa vre. Afè Jezi ap tounen an, se pa vre. Afè ou di monn, lafen di monn pral rive a, se pa vre. Kit ou inyore l, l ap rive kanmenm. Donk, inyore yon pwoblèm, sa pa vle di pwoblèm nan rezoud. Sou grangou, when you wake up grangou, sa vle di vant ou plen. Ou pa, vant ou pa plen. Sa vle di menm lè ou pran pòz, bagay ap byen mache pou ou la mon frè, si ou pa gen Jezi ou fè grave erè nan lavi. Depi kèlke zane, donk, mond la ap travèse de moman difisil. Se yon bagay ki etonan pou tout moun paske. tout moun ap viv li. Men sepandan, spesifikman de lane 2019 a no jou, gon bagay ki vin ki pi pi ra nan mond lan a travè linivè. Sa ki vin pi ra nan mond lan pandan m ap pale avè w la yo rele lapè. Sepandan gen anpil moun nan mond lan ki konfondre lapè avèk lajwa. Sa m kapab di w gon gran diferans ant lapè avèk lajwa. Lajwa son eleman nan lapè, men lajwa pa lapè. Yon moun ki gen lapè otomatikman li gen lapè ebyen moun sa gen lajwa paske lajwa son eleman anndan lapè men sepandan ou ka gen lajwa ou pa gen lapè. Donk moun lan vin pèdi lapè sa vin pwodui yon yon efè oubyen yon katastwòf de 20 pou 100 de pèsòn nan dènye tan la mouri pa sisid. Poukisa paske yo pa gen lapè. Sa ra anpil. Men, gen 160 peyi ki fèmen pòt pou lekòl. Donk, lekòl pa ka fonksyone nòmalman. E ou ka imajine tout sa yo w ap viv nan yon sosyete kote pa gen posiblite pou moun aprann. Sa vle di ou ka wè ki difikilte sa ka pwodui lakay yo e nou konnen kisa lekòl reprezante nan sosyete sou le plan sosyal e ekonomik, sou tout plan m kapab di, menm lè paran yo lakay la yo toujou soulaje lè timoun yo al lekòl. Donk ou ka imajine lè timoun sa pa al lekòl, gen anpil jèn nan 20 pou san sa ki siside tèt yo tou. Men sepandan, gen. Gen prè de 4 pwen 4 milyon de pèsòn ki mouri. Lanmò avan lanmò te parèt yon bagay ki ki ra, mwen menm nan zòn lakay mwen, nou te toujou atann lanmò se moun, se ti granmoun yo nou toujou ap tann ki pral mouri paske li pa t osi fasil pou jèn te mouri. Men pandan m ap pale avè w la, gen 4 pwen 4 milyon de pèsòn ki mouri o debi de lane 2019 jiska prezan. Donk youn nan bagay ki vin pwodui plis pè nan mond lan la, odimwens plis chagren, plis twomatizasyon se lamò. Donk lamò vin pa ra ankò, se yon bagay ki vin pi fasil kounye a la pou yon moun mouri. Sa vle di gen 4.4 milyon de pèsòn ki mouri nan peryòd sa. E sepandan, youn nan bagay ki vin pwodui. Yon efè ou dimwens yon, si w pa vle di yon efè, ou kapab di yon konsekans ke kowonaviris oubyen peryòd sa poze, se yon konsekans povrete. Gen 88 a 115 milyon de pèsòn siplemantè dan la povrete. Ou ka imajine, de 88 a 115 milyon de pèsòn. Sepandan gen de moun, m pap di gen de moun, majorite moun nan mond lan sa ki kote lajwa yo, kote lapè yo repoze se nan mwa ekonomik yo, se nan travay yo, se nan biznis yo. Le fèt ke moun sa pa gen aksè a travay ankò, pa gen aksè a biznis ankò, ebyen moun sa vin twomatize, li vin strese, li fè tout kalite, tout tip de maladi vin pwodui lakay li. Donk sa se de konsekans ke mond lan ap travèse nan moman sa, yon peryòd ki trè difisil. Men sepandan, pandan peryòd la difisil la, nou gen de kategori de moun k ap viv mye. Enben, kiyès yo ye? Sepandan, malerezman, gen youn nan kategori de moun sa yo ki fè grav erè. Men, gen youn nan kategori de moun sa yo, youn nan kategori de moun k ap byen viv nan moman, k ap viv alèz, k ap viv san kè sote, k ap viv san krent, k ap byen dòmi, k ap byen manje, k ap byen fonksyone. Li rele moun ki aksepte Jezi Kris kòm Sovè e Senyè pèsonèl yo. Ganpil moun te a di, O, kòman, kòman ou fè di moun y ap byen manje, byen fonksyone? M konnen gen anpil moun k ap sèvi Bondye ki pa gen lajan. Wi! Se pa lè w gen lajan ou byen manje non. Ou konnen sou bon grenn pistach, epi w ap manje l avèk sa k rele lapè. Depi ou konnen ke se Bondye k ba w grenn pistach la, w ap manje l e ou byen manje paske kote l sòti a, lè w priye sou li, li santifye. E depi menm avan l rive nan men w, Bondye gentan santifye l pou ou. Donk, kategori moun sa yo ki gen lapè nan moman an, se kategori moun ki aksepte Jezi Kris kòm Sovè pèsonèl yo e ki rekonèt ke pwomès Jezi Kris te fè a se te pou yo lè l di, M pwale, m pral prepare yon plas lakay Papa m, m kanpe demen an. E si se pa t vre, m pa t ap di nou sa, m ale, m al prepare yon plas, m ap vin chèche nou. Ebyen, moun nan mond sa la, nan, nan, nan, nan, nan, nan, nan peryòd la, n ap viv nan mond sa la, se moun ki kwè nan, nan pwomès sa k ap byen viv. Se yo ki gen lajwa, se yo ki gen lapè. Donk se yon kategori moun ki kab di menm pawòl avèk Apote Pòl, la Kris è ma vi, la mò nè ken gen. Donk se yon kategori moun k ap viv pa gen anyen nan mond lan k ap pase la ki se yon etonman pou yo paske Apote Pòl te di sa, li te di pou nou menm se pa p yon etonman lè moman sa pral rive paske nou menm nou avèti, nou p ap dòmi, zye nou klè. Poukisa zye nou klè? Paske Jezi Kris fè nou yon pwomès, se pwomès sa n ap tann. Donk, sa yo, se jis pou m di w, yon moun ki kwè nan lanyo a, yon moun ki kwè nan Jezi Kris ki t al mouri alakwa, se moun sa k ap viv kounye a la, ki kwè menm lè l ta mouri kounye a la, ebyen li pase pa pòt lamò pou l al reviv apre ak Jezi. Si Sentespri pa t kite Jezi rete nan tonbo a, rete nan lamò, ebyen menm Sentespri sa a l p ap kite nou, l ap resisite avèk nou. E se sa lemonn ap soufri la, paske nou nan doulè, men gen yon jou k ap rive, bagay la pral anpil. Lòt kategori moun ki k ap viv, ki pretann ke yo gen lapè, odimwens lajwa la, se moun donk ki inyore, se moun ki fè kòmsi sa k ap pase la se pa anyen ki enpòtan. Se vre moun ap soufri, se vre moun pa ap travay men, i leve nan maten Li rale radyo li, li jwe mizik, li bwè kleren, li fimen. Donk li jwi lavi l kòm si anyen netè, kòm anyen netè. Men sepandan, se pi grav erè yon kategori moun sa yo te kapab fè. Poukisa? Paske kit ou inyore l, kit ou inyore fè a. Kit ou ba l valè, li pap chanje anyen nan sa. Kit ou inyore ke tan sa gen pou fini, kit ou inyore sa k ap fèt la, li pa enpòtan, se pa vre. Afè Jezi ap tounen an, se pa vre. Afè ou di monn, lafendimonn pral rive a, se pa vre. Kit ou inyore l, l ap rive kanmenm. Donk, inyore yon pwoblèm, sa pa vle di pwoblèm nan rezoud. Si w grangou, ou inyore ke w grangou, sa vle di vant ou plen? Vant ou pa plen. Sa vle di menm lè w pran pòz bagay ap byen mache pou ou la, monfrè, Si w pa gen Jezi, ou fè grav erè nan lavi w. Se poutèt sa nou fè ti bout videyo sa pou nou kapab ankouraje w. Ou menm ki pa gen Jezi Kris nan lavi w, swadizan ki nan kès ou te kounye a la, paske nan sa moun nan ap travèse la, gen anpil moun k ap viv avèk stress, gen anpil moun k ap viv, donk chak jou yo leve se yon pwoblèm. Sepandan, sa vin pwodui de maladi lakay yo, ka menm mennen yo a suisid. Men sepandan, si w vin jwenn Jezi, mon frè, e lajwa, lapè m ap pale w la, l ap ba ou l, paske l di, m ap ban nou lapè, m ap ban nou ma, pè, pè m m ap bay la, li p ap menm avèk pè lemonn ap bay la. Ebyen, sa m vle di w pa la, le, pè lemonn bay la, li nan moman pou l fini, paske pa gen anyen nan monn nan ankò k ap enterese moun pou viv. Men sepandan pè Jezi Kris bay la li dire a jamè. Sa fè map envite w m frè ma sè, jèn fi jèn gason depi w gen chans pou jwenn videyo sa map envite w pa ezite aksepte Jezi Kris kòm senyè e sovè pèsonèl. Si w santi nan moman sa la ou pa wè pòt pou w pase, son sèl pòt li ye paske Jezi Kris di je suis la porte, je suis le bon berger. ki donne sa vi pou se brepi se sèl Jezi ki ka ede w sòti nan sa mond lan ap travèse a men kelke swa sa ou pran kòm chemen ou pap regrèt paske l di je suis le chemin de la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi map envite w si ou santi ou beni pa rapò a pawòl sa yo pataje videyo a kite yon like kite yon kòmantè. E konsa abone avek chanel la pou kapab jwenn plis video. Mwen swete ke nan ti moman yo tap pase avek nou la li pat yon moman pèdi men se te yon moman beni. Ke Bondye beni w ke Bondye fè gras. Pa bliye non pa nou se frè Berius Philibert. Si w ta renmen fè lapè avek Kris, si w ta renmen nou akonpanye w nan ministè, ou ta renmen dizon, ou ta renmen nou akonpanye w nan chemen wap pran pou Kris la, ebyen ou pa ezite rele nou nan 7.